Pastè legliz mwen gwo vant mwen epi banm sanpsyon nan legliz la. Pastè legliz ou ansent wi epi nou mete ou deyò legliz lan. Wi li banm sanpsyon nan legliz la. Ou pastè ou la ou ansent la? Wi. Mwen a pastè a nou te byen a premye. Pou fini li vin kozem nou renmen anpil li dim poum soti ansanm avèl. Mwen just m soti ansanm avèl. Lè ou di ou soti avèl kote nale? Nal nan otèl.
Mwen pi yon sèl kou a, m tou ansent pou li. Yon sèl kote m tou ansent pou li a, o l di m konsa, li tou mete m deyò nan legliz la. Poukisa l ba w sanksyon?
Poukisa l ba m sanksyon? Vant mwen koumanse gwo nan legliz la. Li koumanse wè vant mwen soti, anpi l ba m sanksyon nan legliz la. E l byen konnen pitit la e pou li. Men ou di li di ou pou w ba l yon lòt moun pitit lan? Wi, li di m bay ti gason an pitit la, e tanke ti gason an menm bo l poko bo avè m.
Sa vle di, ta esplike bagay w ap esplike moun yo.

Api apre resèp la map fè pou ou a api lap vin eke ou ap jwe ak timoun ou yo ak timoun nan kanmenm lap vin rele ou apre 3 jou il fo pou vin rele ou kanmenm poul di poul baw tout sa ou bezwen pou pitit ou a ou tande pou tout sa ou bezwen menm pou pitit ou a. E balèn sa mpral fè map fè degre sa ladann pou ou e lèm mpral ba ou li map ba ou l mèkredi wap limenl lakay ou a api jou ou limenl lakay ou a jou mèkredi apre 3 jou lap relew menm si ou kite telefòn ou ouvri menm si se nan telefòn lap relew api lap diw kisa kap fèt nan bagay yo.
An sa vle di ou pral fon travay pou li la papa?
Wi m pral fon travay pou li la. Sa ou pral fè pou li la? Ah m pral fon pwen pou li pou moun nan ka rezoud li ak pitit li. Ou pa ka pou di konsa pou fon pitit avèk yon fi pou pa ka konprann ki sa pou fè pou li. Fò konnen ki sa pou fè pou li. Men ki sa k dèyè tout sa menm papa? Ki sa k fè l pa pran swen ti dam nan? Anben non sa k fè m wè l pa fè pa pran swen l. Li pa li menm non li ta pran swen l wi. M wè li ta pran swen l. Men se madanm nan k fè l pa pran swen l. Se madanm nan k fè sa. Madanm pastè an k pa vle. Wi madanm pastè an.
Men manman ap fè l kanmenm. Fòk li wè fi a. Pou l regle sa k pou l regle pou li. Wi map fè konsa wi. Sa vle di pastè gen volonte poul pran swen demwazèl lan? Wi li gen volonte poul fè poul fèl poul fèl poul pran tout swenl mèt nèt. Men se madanm li k pa vle? Wi madanm li k pa vle.
An sa vle di ou pral voyel al fèl fon degre la? Wi map voyel al fon degre a balèn sa. Anpi anpi apre apre 3 jou fòk li relel kanmenm. Kite telefòn ouvri sèlman. Wi.
Papa kisa pou mwen fè ak balèn nan ankò mwen pat byen tande kisa ou te di a byen. Anben ok mwen balèn nan m pral map baw balèn sa lè ou rive lakay ou wap metel anba tèt ou lè ou metel anba tèt ou epi yon resèt map fè wi wap metel anba tèt ou lè ou metel anba tèt ou epi aprè 3 jou aprè 3 jou

Moun nan vini poul touye moun, lò li vini poul tue moun nan, de twa jou, m paka, li paka pase menm pou m pa touye l. Menm. Ok.
Menm menm menm menm menm.
Paske mwen m sèmante sou vi m, jou m fon pwen l pa bon, m mande Dye fout dyab la manje m. Men te se travay sa ou fè ti pou ti pou demwazèl lan la, ou voye l ale? Non, travay sa pa pou, e pa travay sa nou fè l pou demwazèl. Si se te li l te fè l, l t ap fè m pi byen, men e pa li l fè. Ti travay sa yon ti travay li fè poutèt yon moun yon nèg ki ansent li, nèg la pa vle ki pa vle okipe li e ti yon ti près a vini. Yon ti bagay konsa, yon ti salopri bagay konsa. Yon ti bagay jodi demen sa fèt mwen. Jodi demen nou fè ti bagay sa. Ok. Wi.
Men ki gwo pwen fèm ou fè bò ici an menm? Mwen menm fè tout kalte bagay. Ou vin san sakrifis la m fè l. Ou vini ou vin pou bòlèt la m fè l. Pa gen anyen menm anyen anyen menm m pa fè menm menm. Pa gen anyen menm m pa fè. Menm. Men travay a distans yo kòman ou fè sa menm? Oh se bagay sa m fè se bagay sa m fè pi byen se bagay sa m fè pi byen wi wi se bagay sa m fè pi byen esplike m non se bagay sa m pi byen kounya la depi moun nan e li gen m gen nimewo li gen nimewo telefòn mwen m gen nimewo telefòn li anpi m travay pou li nenpòt travay li bezwen a distans nenpòt travay
men ki fòm kontra ou gen bò ayisyen m gen tout kalte kontra mwen m gen kontra m gen kontra ou vle travay lajan pou lajan m fè l Ou vle sakrifis, mwen fè l.
E si moun nan bezwen kontra pou bèf? Non, men sa se sa m di w tou wi. Si m di w li bezwen kontra pou lajan, li fè l. Li bezwen kontra pou l ban moun, m pran l. Tout sa w ban mwen nèt. Ou di kon sa ou pap jwenn moun pou ban mwen, ou gen dwa jwenn yon bèf, anpi lè w fin travay, ou si w ka ban m de bèf, ou ban mwen. Ou ka ban m twa bèf, ou ban mwen. Ou tande kouman? Men ki tretman ou fè bò isi an? Tout kalte tretman nèt. Tout kalte tretman nèt. Tout kalte tretman. Moun lan gen move maladi, m trete l. A, m tout tretman nèt, nèt, nèt, tout sa k sou latè a m fè l nèt mwen menm. Nèt. E lè fini tou, m wè gen ti, gen ti houngan, la l ap vini, l ap fè yon bann seri de bagay, l ap, e, e, l ap rele, l ap rele di wi, e, wi, e, e, papa, voye lajan ba, non, lè w voye lajan, men, fò w wè, fò w wè, fò w wè je moun nan. Fòw wè je moun nan, fòw wè je moun nan kap travay pou ou a. Esa, e pa sa? Se sa wi. Fòw wè je moun nan. E mwen menm, depi wèm fin fè travay sa yo la, anpi metel sou rapèl video, anpi pou yo wè pou yo wè bòkò sera. Wi, pou yo wè bòkò sera tou patou. Anpi se espre mwen se espre pwè sa yo fè mwen menm. Se tout pwè sa yo fè nèt. Men eske si yon ougan ta manje kòb yon moun, ou pa ka travay pou moun sa? Se moun sa, bon se moun sa map touye pi byen, se vòlè ou ye. Si w pat vòlè, si w te ka manje lajan moun nan. E vòlè ou ye. Depi moun nan pa fè pran, li fè pran, pran pa bon. Ou dwe tchwe moun nan pou fè kite vòlè. E vòlè moun sa ye wi. Hein. Eske ou ka pran lajan moun sa pou pa fè travay pou li. Sa se elas. Men eske ou konn tande sa tou ke moun ap plenyen ke ou gen ou pran kòb yo ou pa fè travay pou yo. Mwen m konn tande sa men yo poko janm vin sou mwen. Yo poko janm sou vin sou mwen. Men jou yo vin sou mwen map fè yon kite map fè map fè map fè map fè kliyan sa kite vòlè. Map fèl kite vòlè. Bon mwen se sa m fè pi fasil. Pou m tchwel pi, map tchwel plimen.
Men an fèt e, kòman w fè bòlèt bò isi an menm egzakteman? Mwen menm, mwen m fè bòlèt. Tankou kounye a la, ou rele m, ou di m, ou di, ou di bòkò sera fè yon, fè yon bòlèt pou ou. M ka, m ka rele, m ka rele gwo dyab la, se gwo dyab la k bay bòlèt. Gwo dyab la. La di li menm, jan w vle bòlèt la, l ba ou. Ou di konsa, ou ba l yon bòlèt, li pou w ba w yon bòlèt sakrifis. Li ba ou l. Ou di bon yon bòlèt pou lajan. Li ba ou l. Èske w tande kouman? Jan w vle l la. Se konsa l vle l li menm. Men èske w fè bòlèt toutan bò isit? Non, m pa fè bòlèt toutan non. M pa ka fè bòlèt la chak jou non. Si m di w, si m di w m fè bòlèt la chak jou, se vòlè m ye. M pa fè bòlèt la chak jou non. M fè bòlèt la chak yon mwa, m fè yon, m fè yon bòlèt ba w. Chak mwa, dyab la fè yon bòlèt ba w. Tande kouman? Men lè konsa moun sa yo kontakte w nan telefòn? Wi, fò yo rele m nan telefòn. Ki nimewo telefòn nan se 40 87 32 75.
Men ki jou menm wap gen bòlèt bò isi an? Map gen bòlèt la pou premye, premye nan mwa kap vini an, bòlèt la ap tonbe. An wap gen bòlèt la pou premye? Wi, premye jiyè. Sa vle di moun yo mèt kòmanse kontakte w la? Wi, yo mèt kontakte m la pou premye jiyè map bay bòlèt sa. Badjigan vin ba nimewo w papa. Wi, map bay bòlèt sa.
Nimewo a se 40 87 32 75.